Map salye tout fanatik kap tande m yo e map salye tout moun tou map kite mesaj sa pou Guy Wewe Guy Wewe ou konn sa sa vle di imigran pou dabò tout moun kap viv isi se imigran yo ye yon sèl moun ki pa imigran nan peyi sa e sèl endyen m ban w ti konsèy yo le endyen native american gen american Gen Native American. Gan video kote wap pale de Djouly ou di Djouly se imigran li ye pou janl vin nan peyi a li pase pa lot bwa li pase pa Nicaragua janl tonbe nan peyi a li vin la se imigran li ye bagay sa yo menm lè ou te antre isi avek an viza se imigran ou ye menm lè ou te vin isi lè ou vin gen yon green kat se yon imigran ou ye Menm lè w vin isit la, w vin, ou gen paspò ameriken nan men w, donk ou vin sitizen, sitwayen ameriken san imigran w ye. Men nou pran bagay imigran, mo imigran pou yon jouman l ye. Pa gen moun k ap viv la k pa imigran. W ap di manzè se imigran, imigran, ou menm ki sa w ye? W ap kritike moun nan pou jan l te tonbe, jan l tonbe nan Amerika, l pase Nikaragwa, pa lòt kote, l tonbe la, bagay, bagay, nan sou nan di bagay, men se sesi, sòt, sòt. Men Guy Wewe. Jan w konpòte kò ou vle fè moun konnen ke nan sans jan w ap pale ou san moun ou te leve, ou te gen paran w ki te sesi, paran w te se lòtbò, tankou paran w te rich, sesi se lòtbò. M ap gade foto Guy Wewe kote yo poste w, kote w ap deplante yanm, w ap deplante patat, ou chita sou pakèt bagay sa yo tou sal. E plante yanm, plante patat tou, rekòlte yo tou patnè. E pa yon bagay ki dezonan non. Men jan wap pale avèk de jour nou di manmzèl se imigran li ye, sesi sela. Bon pa gen yon moun kap viv isi la ki pa imigran. Wè menm mwen menm gen paspò ameriken lan mouda m, anndan paspò a make Ayiti, date of birth, kote m fèt Ayiti san imigran m ye. E di yo pou ou menm ki gen yon ti pyès lan mouda w Guy Wewe. Ou pa ka pran moun met pran pòz la kou pi bon, you acting you all that, you know all that. Guillaume Cendon ak Lagda pase ougan pas kote ou sòti menm lè ou te tonbe la avèk yon viza san imigran w ye menm lè ou vin la an rezidans san imigran w ye menm lè ou vin la ou vin gen paspò ameriken nan men w san imigran yon sèl moun ki pa imigran isi ki wewe se indien native american menm blan wè ki la san imigran l ye pase tè sa se yon tè yo vòlè l nan men indien yo. Nou konn se yo ki te premye moun ki te la, Native American yo. Lè n ap pale korije bouch nou, nou pran mo imigran pou yon joumou pou moun. Ou wè sa m di la? Ou pa vle bay moun nan entèvyou, ou pa renmen moun nan, pa pale kaka de moun nan, w ap di moun nan se pa Nikaragwa l te pase, l te sesi, l te selòt, bon bagay, bullshit. Ou pa vle ede moun nan, ou pa ede moun nan. Pa gen yon moun la ki pa imigran. Paske si w te bon lakay ou, Lan tèt mòn kote w sòti a la epa lè w ta vin al lan Miami kounye a la ou vin ouvè ti studio bagay sa paske ou pran pòz ou frekan Guy Wewe ou pa frekan vre ou pran ou sou moun epa pran pòz frekan w genyen non ou pran pòz ou frekan men ou pa frekan vre non se pòz sou moun ou ap pran pran pòz la ou te wo live ou te sesi ou te sela bon esap fè nou menm lan medya ayisyen an m pa fòk avè nou mwen m fè mizik tou wi mwen menm m fè mizik tou wi. M pa di m san gwo atis bagay sa yo nan men gen yon seri de ayisyen m pa fòk avè yo paske m konnen ayisyen parèy mwen an se boul dimas yo ye ayisyen parèy mwen an se boul lendi yo ye tankou ou menm jou ap pran djouli mete djouli anba wap di se imigran sesi selòt bon gade tèt ou pou wè menm lè w te vin isit avèk yon bout viza lan mouda w jounen jodi a ou ta gen menm ou ta gen tout stati nan peyi w san imigran yo wap toujou ret an imigran lè wap pale korije bouch nou konn jan nap pale avèk moun Lap rele tifi a imigran se si se lòt bò bon se imigran w ye tou pa gen yon moun la ki pa imigran menm lè w fèt la se imigran w ye paske se pa nou ki te premye moun ki tap viv sou tè sa la nou tout lè chache nou vin chache sa m te ka di senpleman bouch nou menm lap pale.